N ap pran de twa lòt oditè pou n konn kòman yo menm yo leve nan zòn pa yo. Epi pou n fè yon tès tou pou n wè kòman yo ye avèk nou ak boustè a, kòman y ap degaje yo ak lavi a. E paske de kote kòm de lotr, si se sou sa y apiye, yo chire. E m di w gèlè se yon antant menm yon bon pati nan moun k ap sal lari yo fè avèk Leta. Paske fatra mwa yo se pa Leta k fè yo, men iresponsabilite Leta tou k pa fè yon jan pou dote. m pa konnen enstans ki la ou de mwayen oubyen moun yo k la tou yo depase pa lè evenman fatra anvayi tout moun nèt tout peyi a se fatra bon si yon prezidan gen yon manda 5 an l respekte tèt li l ta kapab konsakre l a ranmase fatra bouche twou epi fè wout wi.
Oditè lè w rele tou si pa pale si w pa gen inite ou pa menm bezwen fè l si w pa gen yon 25 goud yon 15 goud pou ta fè yon ti tann mwen paske se pa otomatikman w rele a epi pou m tou mete w an nonde sino lè sa de gras ou mèt ret tande si w ret tande tou li pa p yon defo Okontrè se sak fè fòs nou lè nap pale moun ap tande. 26 26 bonjour. Bonjour frèm.
Wi kòman w ye frèm. Anfòm ou frèm. M ta renmen anfòm tou si w bese volume reseptè a. Ok. Epi kibo wap tande nou la. Ou tande m la byen kounya. Kibo wap tande nou. Ok map tande w depi kanaran. Wi kòman kanaran ye jodi a la. Monchè kal e mwen viktim yeswa nan kanaran alo. Ou pa bezwen di alo nap tande w wi frèm. M tap di w m pa tande w. Mwen viktim yè swa nan kanaran kal mwen sou travay mwen sou machin mwen map antre lakay mwen. E nan kanaran w abite menm? Wi kanaran m abite. M abite pi ba ti pòs lan. Ok. Lè w pral fè wout kote Mateli te di l ta pral fè stad lan. Ke l te fè? Lè l ta di lè l te di l ta pral fè stad lan alò. Ehe men ki pa janm fèt.
Stad la genlè sou dlo. Bon, petèt, nan mitan konbyen kay yo e te 30 mil, avèk 30 mil kay yo. Brèf, ou menm, pandan w ap antre yèswa, di nou non. Ok, mwen viktim yèswa, e jisteman, 2 nèg sou moto, epi nèg yo, yo, youn parèt nan bò pa m nan, youn parèt nan lòt bò dwat lan. Epi nèg yo di m desann machin nan. Alò pou m byen di tou, Carl, mwen se yon polisye udmo. Ok.
Epi jisteman m desann, nèg yo di m konsa ke, e misye yo ban mwen pou m tire w wi. epi gen youn ladan yo ki di kòmandan sa pa janm fè moun mal nan zòn nan non epi nèg yo bat mwen lè m gade m wè yon pikòp ki parèt loud man ame nèg yo bat mwen aktyèlman la pandan map pale avèk ou la si w wè m ap tankou s on moun ke yo lage yon blòk sou tèt li nèg yo bat mwen nèg yo bat mwen epi nèg yo choute m a kout pye tout bagay nèg yo pran zam mwen. M ta pral mande w jan n konn di nan langaj pa nou kot zoulou a premye bagay nèg yo ap pran se zam nan.
Mande li sòti an non Carl. Non m ta pral mande w kot zoulou a nèg yo pap pa pran zam ou se Wi nèg yo pran zoulou a nan menm nèg yo mande m ki pwomosyon mwen di m son pwomosyon 26 zièm pwomosyon epi nèg yo pran badj mwen yo bat mwen yo pran telefòn mwen bon m pap m pap bon mwen chita nèg yo Èske w al nan baz ou fè rapò paske yo kab itilize badj la wi. Aktyèlman la e nan baz zanmi la m kot CP la m kot CP an komisè lan m kot CP. pou CP ka fè kèk rapò pou mwen paske nèg yo tèlman bat mwen anfen kal nèg yo rache danm oh. Nèg yo rache danm m di w yo bat mwen si yon gason di yo bat li non li pran kou men jèn gason spòtif ke w ye si w di yo bat ou ou pran kou seryezman monchè ya paske gen youn ladan yo gen youn ladan yo ki baskile ki baskile 45 yon 45 li gen nan men l li baskile l tout lè l ap baskile l nan zam nan pèkite nan men l a di bal la pa moute. Nèg gèlè pa piti tou. M pa e Bondye map sèvi m pa tankou tankou moun ki nan sèvi dyab. Enben ou gran monchè kiyès pou te sèvi k pi fò se pa Bondye? Wi paske m pa nan bagay m pa nan bagay mistik zanm nan fè kite m.
Non Bondye se mistè ou nan mistik ou kwè nan Bondye monchè ou pa wè Bondye ou kwè nan li se fini. M pap kwè nan lòt moun ankò. Non Bondye pa Bondye pa moun tou ou pa ta kab di lòt moun ou pa ka konpare Bondye ak pèsòn fatra nap gad sou latè la non.
Zam lan pèkite lè misye baskile zam lan pèkite yo pran yon lòt yo pran yon lòt e m pa konn kote nèg yo jwenn zam sa yon galil men galil la genlè e 3 grenn bal misye fè 2 bal anlè misye di grenn bal la e nan tèt misye l pral ye epi pandan m kouche atè a nèg yo met pye anba kou m yon sèl bagay m di Bondye si w ap kite m mouri m ap mouri m ap kite madanm mwen avèk yon bebe e sof ke bebe a pap rekonèt papa l epi gen youn ladan yo k di pa tire misye non nou pran tout bagay misye pa tire misye nèg yo boule machin mwen. yo tou met dife nan machin nan. Eske kounya si m parèt nan zòn Kanaran m ap wè karkas machin sa a? Wi, si w parèt nan yon kwen pi ba ti pòs lan, anfas kote Mateli te di l ap fè vizit lan. M pral gade, papa. Wi, wi. E, bagay la pase yèswa. Bon, m pa konnen si gen oditè nan zòn nan, yo kapab di w sa tou. Bagay la pase yèswa. Men se paske nou gen de Ayisyen ki lach. Paske lè de nèg yo vini, yo gen anpil moun, machann fritay ki anfas ti pòs lan. Yo ta gentan kouri rele polisye yo nan ti pòs lan. Yo lach. Antouka, leson moun ap tire, si ou polisye ud mo ou menm ou viktim de brakay sa, nèg yo pran zam ou, yo pran badj ou, nèg yo, ou di m ou pran kou men, jan w ap pale la, ou janw eksplike m, nèg yo bimen ou, ou pran frap seryezman, dan w rache, monchè, si w polisye pa epanye, men gen youn nan moun yo di k di kòmandan. Avan, avan, avan, avan emisyon an fini m pral voye foto m ba w pou w wè eta figi m. Map voy foto m pa k wè eta figi mwen. Nan moman sa ki reyaksyon lòt polisye yo nan ti pòs la?
Nan baz lan? Bon ok nèg yo di m konsa ke pou m al fè rapò avèk BDO pou m ale enspeksyon jeneral pou m kapab di sa paske ou konnen ke depi yo pran zam yon polisye si ke yo pa bay rapò menm lè ke y ap pran l sou chèk ou chak mwa y ap ban w lòt zoulou men pèsonèlman li menm fò w fè rapò paske ou konnen gen de polisye ki pa dwat. nan lari an, ou konprann, yo ka panse tan pandan m di yo pran l lan, e pandanstan ke se bay m al bay, ou konprann sa m di w la, al bay nèg itilize, ou konprann sa m di w la wi. Depi w klè w eksplike l, m panse ke polisye yo kanmèm gen ankèt k ap pral mennen sur les lieux, epi y ap rann yo kont efektivman sa w di a. Dcpj te gentan al nan zòn, dcpj te gentan al nan zòn bò lakay la, yo wè avk ak mwen ak boule an, yo wè tout bagay, yo wè machin nan k boule an, epi pèp nan zòn nan tou, Paske kal banm diw grenn bagay kal. Nou pral pran poz tou wi bay la bay la kritike. Li konn inèdi maten machin mwen pou tout moun konn ap domi lakay mwen moun nan gen pwoblèm akouchman m leve paske yo diw pwoteje sèvi an nan tout sans m konn leve inèdi maten dezè di maten moun nan andoulè tranche vi m leve tankou m al mennen moun nan lopital. Eske tout moun nan zòn nan konnen w kòm udmo kòm polisye anpil moun nan zòn nan. Wi yo konnen m yo konnen m. Ebyen apòti nan mitan bandi yo gen youn ki di non non kòmandan sa pa konn fè mal nou pap tiye l sèke nèg yo konnen. Monchè Carl map di sa map lanse sa avèk otorite lapolis yo chan baz bandi kanaran se nan kwen lò bò lopital madan mateli an e la nèg yo baze men tout lè yo tap dim sa mwen m te toujou pou konn sa m di la paske kwè nou wèt nan yon zòn si w al fè dè zankèt menm menm yo menm la ankò ap vini pou yo tire w ou konprann sa m di w lan men chè tankou nan. kwen lè w prale nan ti wout tè lan bò lopital madan Mateli wè kote w ap antre nan enpas pou moute nan Kanaran 2 an bò madan Mateli an e la chan an ye Ebyen ou polisye ou nan udmo m panse ou plis kon edikatè de polis men e sa moun ap di tou wi jodi a si polisye pa epanye ou nan kèlkeswa kote bagay yo konplike men sa k rive nan zam yo tou gen de twa moun plann ki di mwen m pa vle revele sous yo bagay yo konplike anpil fwa ou menm ou gen verasite dè fè la ou klè men. Gen anpil nan polisye yo, pifò zam yo nan pla n wi, se de bagay dwòl tou. Gen de moun kap met responsab pla n ki di m yo prè pou yo pale. Mwen menm, m pap afebli enstitisyon twòp, anpil fwa nèg yo depase, grangou, bagay yo konplike, nèg yo bay zam yo nan pla n, oubyen gen lòt bagay ki konn fèt. Ou menm, piske w viktim, se al ankete, y ap wè, efektivman sa te fèt, y ap tande, yo ka menm jwenn temwen, paske sandout lè y ap bi moun, ou t ap rele anmwe. Men pa gen yon moun ki pote w sekou nan zòn nan. Bon gen moun ki pote m sekou bon si pat gen moun ki pote m sekou bon m di w m pran kout pye tout anba divòs. Non yo pote w sekou lè bandi ame yo ale yo pa tap vin pandan w ap pran kou a. Wi wi wi paske lè m atè an lè m atè an m pap ba w manti m pèd konesans paske m pran kout pye tout nan zòrèy m pèd konesans se lè ke mwen nan chanm yon ti granmoun ti granmoun nan rale m avèk zony si bagay tou sa bon anfen kal m pap ba w manti tou talè lè m fin fè rapò lan la mwen prale lopital paske Lè mwen touse mwen ale rhum lan respè figi oditè respè figi paw li bay san m prale lopital. Nou pral pran poz la sa e telefòn pèp la li ye nap kenbe kontak wap fèm siy aprè 1 an ap wap fèm siy. Avèk enseksyon jeneral e bon enseksyon jeneral tou si yap tande m pa bezwen tankou pou bandi yo si yap tande tou m pa bezwen bay nom si enseksyon jeneral li menm vle relem paske CPT dim fè sa paske baz la branche la baz la branche emisyon an la. Baz un mo a.
Baz la branche, si enspeksyon jeneral ap tande emisyon an, m ap lanse yon nimewo telefòn pou enspeksyon jeneral sèlman ki sipoze rele m. Depi lòt moun ap rele m, m p ap pran apèl lan. Se 49 49 23 01 93. 49.
Alo?
Wi, rebay li ankò. 49 23 01 93. Ok, men se inikman enspeksyon jeneral. Pou enspeksyon jeneral ki pou kapab rele mwen paske. M pap ba w manti Carl, paske mwen vin rive nan limit la Carl, imajine w byen, imajine w byen ma, m pa antre nan djòb la se paske tankou pou otorite chèf, se paske m te vle peye inivèsite m. Ou te bezwen w travay, ou te bezwen w travay. Gade m wè vagabon, vagabon bat mwen, e m ap sèvi peyi, Bondye fè ke mwen menm mwen pa mouri, men m pran li fòs ak kouraj paske se lavi a ki mande sa. Ou an se lavi a ki mande sa, mwen di m. Mwen di em tankou m pa m pa rele tankou paske pandan map pale avèk ou an la m ap gade m wè yon ta de nèg sal kap banm kou nèg yo bat mwen m pa gen pwoblèm avèk sa bat yo bat mwen an men sof ke yo pa tiye m e Bondye li menm mete gras nan mwen map toujou sèvi Bondye pou Bondye li menm kapab toujou kenbe lavi m enstriksyon jeneral si nap tande epi map ba nou non m pa bezwen bay non mwen se 49 23 01. 93 49 23 01 93 Direksyon Jeneral Enspeksyon Jeneral pran le nesesè pou nou pa di konsa ke pase gen de polisye.
Bon, enben nou pèdi kontak ak polisye a, n ap tou pran poz la. Nou tande yon polisye udmo an fonksyon. Yè nan Kanaran, bandi brake l, pran zam li, pran tout sa l te genyen. Se konplike, hein? Hum, lè sa w mande nan sosyete a kòman nou ye. Pwofesè w pa jis di bonjou, n ap tou pran poz la, fò w touse kanmenm. Nou pral pran poz la ak pwofesè Jeanne Léonidas ki avèk nou an stidyo. Men nou sot gen temwanyaj pwanyan don polisye udmo ke yo brake yè swa yo bi men e misye koulya sitiyasyon l trè konplike. Pwofesè bonjou ankò yon fwa. Bonjou Carl, bonjou Ezechiel, bonjou a vizitez ke nou gen nan studio a maten an. Bonjou a chak oditè, chak oditris ki deside pataje tan avèk nou pou nou bouste, pou nou chanje enèji. Le tan de la pause e a tout de suite.
Randevou demen se patati patata m fini booster men otomatikman se pòtab la fò n ta poze tèt nou kesyon se pòtab la ki nan men m lè n ap tande lòt emisyon pòtab la nan men m 26 26 se telefòn mwen li yn fwa pou tout m mèt fin di sa la ou pral tande l ap midi twazè moun ap rele w kèlkeswa emisyon l tande l di w èske se mega 26 26 la se pòtab pa m se pou m fasilite kominikasyon an avèk nou. E teknikman nou gen mwayen pou sa. Le 75 75 lan yon ti jan satire. E 305 lan le pli souvan l anpàn pou oditè de letranje paske nou menm n ap fè enklizyon tout moun ladan l nèt. E konsa nou fè li sitou kote n chita la. Se pou sa m bay li men lè m di mèsi, randevou demen, orevwa a 11 zè di maten. Otomatikman m di sa, pòtab la m tou dekonekte l, mwen al avè l. Souple, si kounye a nou gen lòt enfòmasyon, sigjestyon, ekri m. Lap mye nou pa bezwen ap rele a m ka pa m gen lot aktivite map fè ou konprann merci anpil m apresye nou e m swete ke li rantre nan bon zorey wi men egzèsis senp lan la nap rele m bonjou bonjou oditè ki kote wap tande radyo a epi nou pa bezwen prese nap tande pa egzanp map tande petyonvil ok kijan ou wè zòn ou an jodi mardi a presizeman 8 è 45 minit a m wè gen. Bon solèy, m wè moun bay brèf pa gen anyen a sinyale dakò mèsi bokou. Nou pa gen kenn konsiderasyon nou pral plonje ladan yo, se inikman kòman zòn nan ye. Paske m panse l enteresan omwen pou moun gon ide de zòn yo. Se son pratikman la wond dè zòn ke n ap fè la. On tour de peyi a. Ke w nan nò, sid, ès, wès, kèlkeswa kote w ap tande a, kèlkeswa kote w ap tande Radyo Mega, ke w nan dyaspora a tou, bon dyaspora a pa p di m kòman, Ayiti leve li kapab dim koman li menm li ye Boston eske fredi a komanse manje yo lèm di manje a eeh fredi a fredi a se pa jwèt eeh an fen dane se livè ki ap aproche apati de 21 desanm se pral ivè e moun ki New York baz ki a Paris a m salye nou wi gon baz booster ki a Paris se le ka pou anpil zòn wi nan peyi a tout kote ap fè baz booster yo dil finalman e lòt moun kap tande tou wi nan lòt radyo. Anpil nan yo rele nou e onètman e sa fè n plezi nen yo arme yo de kouraj pou yo di Carl Dieudonné finalman Booster se yon mega cho humm se yon mega cho yon mega cho Booster ye yo aprann anpil avèk ti minimòm zuit enfim pati ke n ta genyen an matyè de konesans hein et de culture Radio Mega. Suivez mon regard hein. Antouka. 46 05 26 26 wè m bay liy nan la telefòn rele m di nou m ap tande radyo a tèl kote bonjou paske m ap di bonjou fò n di bonjou tou paske se non m p ap pran apèl watsap silvouplè pa gen apèl watsap m pa nan watsap mete kat sou telefòn nou rele m nan nimewo nòmal 46 05 26 26 men ki kote m ap tande radyo a si gon fè patikilye pou sinyale paske. enstans yo, yo pratikman pap regle anyen. Si gen yon poto k panche, yon pil fatra ki obstriye sikilasyon an, an nou fè li, m pa konn pou ki zòrèy li prale men popilasyon an, moun de bòn volonte a a ede paske nou pa gen pou n konte sou leta ankò pa gen sa. 46 05 26 26 sou sèl liy sa pou n rele ki kote nap tande epi kòman nou wè zòn nou an se fini ou wè oditè ap tande ou di l ou pa pran apèl whatsapp li tounen fè l ankò. Ou konprann? Epi yo menm tou y ap kritike. Li, ou konprann, se de bagay, kounye a san dout l ap rele sou Whatsapp la pou l kritike Leta a ki pa tande, y ap di l de tanzantan. Epi m fèk di l mwen p ap pran apèl Whatsapp ke apèl nòmal, l ap ensiste l ap rele. Finalman se yon sosyete. Nou antann nou wi, m wè Leta antann mwen m. Kesyon de fatra ke m wè mwen menm, m dakò se yon antant ki fèt ant Leta e lapopilasyon. Auditeur, bonjour, kòman w ye? Mwen trè byen pwofesè Oleric Ledidas. Ok, kibò wap tande nou la a frè? Map tande w kwadèboukè.
Ok, fè yon foto sonò de zòn ou an maten. Ou konprann foto sonò wi, piske se radyo, ou pap kapab ba nou l an imaj pou nou wè l vizibleman. Enben atravè radyo a, wap tèlman byen eksplike l an 20, 30 segond, moun yo ap gen enpresyon ke se imaj la yap gade. Radyo Mega.
Nap tande w.
Wi pwofesè. Wi, wi. Mwen menm Sakinoun kwadèboukè, pa gen pwòpte. Yo fon wout Duval.

Mwen vire, okontrè m fè nan devyasyon dèyè market la, ou wè son zòn mwen pase lòt jou la? Wi wi.
Ebyen dakò, mwen wè li, mwen wè gen agrandisman k fèt dè 2 kote men malerezman se pousyè nèt ki anvayi moun yo. Non pousyè anvayi nou men wout la twò laj tou, mach lapli frape moun chak swa. Ebyen se paske kanmenm poko gen etid teknisyen yo ki pou la k pou fè wout la poko vini, oubyen firm nan tou. Antouka nou pap twò long, mèsi anpil Kwadèboukè. Se yon egzèsis konsa n ap fè, si gen yon bagay nan zòn ou, ou wè ki se yon veritab andikap, An nou pale li omwen na alerte moun kap pase nan zòn nan, m pap di alerte leta, paske leta pratikman pa pran nou pou anyen tou. Auditeur bonjour kibò wap tande nou? Bonjour Carl, la map koute Kafou, mwen tande tout bon kote yo. Oh m pa tande byen ditou. Alo?
Wi wi, kibò wap tande nou? Wi bonjour Mega. Wi wi, wap tande radyo a ki kote? Map koute w Kafou Carl Dieudonné, map felisitew pou emisyon sa wap fè a. Merci. Nan gwo radyo a. Yes. Mwen rete nan Kafou, zòn Dèpen, zòn Guerrier Henri. Ok.
Monchè, sa ki deranje m nan zòn kote m ap koute a la ki se Kafou, zòn Dèpen, kòmsi gon ti gon fenomèn gangster k ap dewoule nan zòn nan. Petèt Cardidono gen dwa pa pa abitye avèk zòn nan, men Guerrier Henri asireman l ap tande radyo a la, l ap konprann sa m ap di a la. Ou di gon fenomèn, fenomèn kisa? Kòmsi yon fenomèn gangster, bandi. Ah, bandi. Yo ap monte, yo anvi kòm.
Tire anba kou, nèg yo soti te mete men yo depi wap antre nan zòn nan donk map mande avèk lapolis poul fè m pa di pou lapolis al kraze brize men yon ti pase tounen pase tounen pase tounen petèt yo kapab gen yon ti krent paske sitou lè aprè midi lè wap moute bò pon an Guerrier Henry konnen kote map di a egzakteman map mande pou yo fè yon ti va e vyen pa lage pèp la pou kont yo.
Dakò mèsi bokou konnen gen lòt moun ki vle entèveni sou lim nan se espas pam nan mèsi bokou. Voilà.
Mèsi enfiniman oditè. N ap salye nan stidyo a Romanès ki genlè gon veritab konplo anti boustè. Romanès talè, banm tou di Romanès sa se pratikman nan yon lòt biwo nou te fè dosye yo tande papa. 46 05 26 26 oditè egzèsis fasil ki kote w ye kisa w wè de patikilye ou ta kapab sinyale pou nou. pa twòp. Bonjou oditè, ki bò w ye la a? M pa tande w non. Alo?
Alo, alo?
Wi, alo?
Wi, bonjou. Bonjou.
N ap tande w. M vle tande radyo a Jerizalèm Sent. Ebyen, ok. Ki sa k, sa w wè la a? Sa k pase nan zòn ou? Kòman l ye? Trè byen. Wi men fò w pale wi se pa wi non non se ou rele epi ou eksplike kòman zòn ou an ye. Bon oditè a ap jwe gen moun sa yo tou nan sosyete a 46 05 26 26 kèlkeswa zòn ou ye bon oditè nan pwovens yo menm li t ap enteresan pou nou konnen kòman zòn yo ye pa egzanp gade yon grangou gade yon lafen gade yon veritab famin nan departeman nòwès.